Bonjou Bob C bonjou Guerrier bonjou tout oditè radyo karayib.
Mwen retire zanmi an devan non mwen. Otrefwa se te bonjou zanmi m Bob C senatè.
Mesye yo m panse fò yo aji an granmoun. Jodi a jan tout nèg sot ap di l tout kòlèg yo sot ap di l yo konsyan peyi a gen pwoblèm. E mwen menm m vle pale avèk popilasyon an mwen menm pou m di l se pa afè pa l k ap ekri la. Se pa pwoblèm pa pèp la k ap ekri sa. Lè pou nou pran chèk nou tout nèg ale dousman yo pran chèk yo. Lè pou nou pran gaz tout nèg ale dousman san goumen yo pran yo pran gaz yo. Kou se pwoblèm peyi pa gen moun ki ka antann yo sou li. Mwen menm m panse jodi a li enpòtan e m te toujou di m ap antre nan sena a. M ap rete moun ke m ye an. E li lè li tan pou nou sispann bay pèp la manti mesye. Nèg yo konnen trè byen se pa yon pwoblèm biwo k ap goumen la vre, se yon pwoblèm n ap kite 120 jou Privè a pase pou l pa gen tan reyalize anyen. Pou sa nou menm pou n leve dèyè l, pou n mete moun pa nou. Paske nou te gen moun pa nou ki se Leblan ki pa t pase. Fò nou goumen jiskaske nou febli e Privè. pou nou fè yon lòt bagay. Mwen m panse jodi an, se pa vrè pwoblèm nan y ap di pèp la. Fò nou di pèp la vrè pwoblèm nan. Epi fò nou di konbyen fwa yo rele nou pou gaz nou pa antann nou pou n pran l. Konbyen fwa nou nan kafeterya a tout nèg ap bay bèl blag, ap byen manje, ap antann yo, ou pa wè diskisyon antre yo, tout ap pale. Jodi a gen yon majorite ki deside pou nou met tèt nou ansanm pou n fasilite bagay yo ale. Afè nèg ap di yo vin nan seyans lòt gwoup pa vini li di ki jou pou moun ki gen seyans yo di madi gen seyans sa vle di demen maten laprès desann anba pou wè kiyès kap vin nan seyans kiyès kap vin travay jodia si w wè yon nèg desann anba w mèt konnen se li tou desann avèk près pa l pou l filme tèt li anba paske jou sa pa gen seyans jedi. Mèkredi, jedi dwe gen seyans fò moun nan ka desann pou l di pou vin nan seyans se pa kache nan lòt sal ki pral rezoud pwoblèm nan e m panse tou menm pou menm pou sajès menm pou sajès jodi a li enpòtan pou kèlkeswa tandans yon moun kèlkeswa konpòte e opinyon politik yon moun. pou mete tèt ou ansanm paske la nou an difikilte yè m nan wikèn nan la m fon entèvansyon pou pou akayè e m aprann jodi a yo sipoze reponn yo kòmanse reponn a entèvansyon sa yo sipoze kòmanse voye materyèl al travay akayè e mwen menm tou m ap gen pou m desann al jwenn popilasyon pou nou travay byen ke m voye ekipman deja men mwen pèsonèlman m gen m desann ni o nivo akayè ni o nivo kabarè n ap travay men jan m di w men jan m di w Mesye sispann bay ti pèp la manti lè nèg al pran lè nèg al pran gaz pa gen diskisyon lè se pou regle afè chèk nou pa gen diskisyon poukisa kou se afè peyi nou oblije ap fè tout dilatwa sa yo mwen menm mwen mwen menm mwen te toujou konn chante l.

Lajan pou konsiltan Ok Nèg pran pran pran pran Bon fòk fon bay pou peyi a Byen byen eh Don Byen ke mwen mwen salye Ou salye mwen
Ok Ok
Ok
Ok kandida Tèt Kale te ap apiye. Gon gwoup ki te ap apiye Privè. Jodi a gwoup ki te dèyè Leblan an di l ap febli Privè. Yon bagay klè e se politik y ap fè men m panse gon yon faz nan politik la pou di bon mesye an nou fon trèv, an nou gade peyi nou ki an difikilte, an nou gade le kap pa egzanp lè w gade w ap wè se gouvènman Mateli a ki la toujou. Si gon entèvansyon pou Privè fè l oblije sipliye e minis finans Mateli a pou l di tanpri voye yon ti kòb pou mwen e avan l voye
l pou prezidan Privè w ap wè l pibliye l nan tout laprès men l p ap janm pibliye kantite dega l fè avèk Mateli deja yo kòmsi ou wè se yon lòt bagay k ap regle avèk peyi a e m panse li pa janti pou nèg ki di yo se òmdeta pou se nan nivo sa n ap trennen yon peyi n ap mennen yon peyi mesye ann resezi nou. Trè byen. An nou chita pou nou travay, demen se jou nou, se pa jodi a pou nou desann.
An nou chita pou nou mete tèt nou ansanm pou nou travay, pou nou wè ki sa nou ka fè pou pèp sa, paske li fatige tande nou menm chak jou nan radyo k ap goumen. Li fatige pou l wè nou menm k ap jere afè pa nou, pandan mizè l nan kò l li menm, e nou pa ka chita pou nou antann nou. Dèkò. Mwen m se sa m ta plase kòm mo pou mesye yo.
Dèkò. Mwen sezi yo.
Mèsi anpil. Dèkò donk avan w ale m espere notre amitié est indivisible avan w konn di bonjou zanmi m Bob se m wè w Piske gen deklarasyon k ap fè kòm kwa gen gwoup minorite an k ap fè mawonaj pou anpeche seyans fèt nan nivo Sena Repiblik la pou ke kapab genyen yon prezidan Sena ki pran fonksyon. Ki pozisyon Jacques Sauveur Jean? Se sa n ap pral mande l rapidman. Bonjou senatè. Bonjou mon frè, bonjou aux auditeurs de Caraïbes. Li te enpòtan ke nou note yon bagay nan deklarasyon vis prezidan an ki pale de mawonaj, yon bagay ki totalman pa an akò avèk nou menm pozisyon ke n genyen. Premye entèvansyon ke m sonje m te fè nan sena a, Lè m te rantre, menm si se t a yon vitès vètijinez ke m te rantre e konprann ki sa ki Sena, nou te pale nèg yo du sens du partage, kijan ke lè w genyen yon gwoup de moun ansanm fas a yon responsabilite, ou dwe bay chak moun chans pou ke yo kab omwen asime responsabilite yo pou le jour ke sa ta pase mal ou byen, ke chak moun tou gen chans gen rekonpans yo ou blam yo. Donk yo pa t panse. Se de sa m t ap pale e yo rantre nan yon lojik de malis, malen ki pou te fè yon biwo avèk senk manb don prezidan, vis prezidan, kestye, premye sekretè, dezyèm sekretè nan yon sèl kan. Donk yon sosyete pa ka fonksyone san ekilib e se sa k fè tou jodi a n ap pran prekosyon. Pou nou pa sanble moun k ap mennen tèt nou alabouchri, moun k ap vin mache rantre nan simityè kan Pounadou pandan ke yo fouye tou l deja pou l al antere. Donk nou mande nèg yo pou yo devlope se sans de partaj e lese le swen tankou règleman enteryè Sena a mande l a tout senatè a tout tandans de fè pati de biwo a. e m ta pwopoze yo pa egzanp, kòm biwo a gen 5 pòs ladan li, don prezidan, vis prezidan, premye sekretè, dezyèm sekretè e kestye, ke yo ta fè 2 lo. 2 lo sa yo ta kab gen ladan yonn ki genyen prezidans lan e premye sekretè lan, e yon lòt lo k ta gen kestye lan, vis prezidan e dezyèm sekretè lan, epi tou 2 gwoup yo ta ka fèmen zye yo e pran yonn nan yo. Sa vle di se pa pou di yon nèg bezwen ni prezidan oubyen wa pran yonn nan yo paske sa pèmèt ke tout tandans reflete anndan biwo a e de la etan na konn egzakteman de pa sa a ki lòt pa ke n pral fè vè solisyon pwoblèm peyi a anfas dè zòm deta anfas de moun ki pa konn diferans ki gen antre wi e non. ki di wi lè se non, ki di non lè se wi, epi ki pa respekte kenn pawòl angajman ke yo pran fas a pèsonn. Se sa sitou ke m te vle ajoute. Trè byen.
Mwen mèsi anpil, Senatè. Mèsi.
Yon bòn jounen.
Bon, sa a, m wè Senatè Evalya Beauplan k ap eseye rejwenn nou. Bann gade Bon nou pèdi nou pèdi kontak Senatè ou ka rele nou tout swit an apre men bann lanse mesaj sa yo di n ke nan Lamontagne Jacmel te gen yon anbilans leta te bay depi ane pase ki t ap bay sèvis nan seksyon an donk sa fè lontan li pa gen kawotchou. Rayin kawotchou. Donk, sa ki fè, lè moun yo gen ijans, yo gen difikilte pou ke yo rive nan lopital Sen Michèl Jakmèl. Donk, yo mande a otorite sanitè Sidès yo pou fè yon jan mete kawotchou nan anbilans lan pou ke yo kapab bay sèvis ak popilasyon Lamontay nan. Senatè Beauplan, bonjou. Msye Guerrier, bonjou msye. Bonjou, senatè.
Donk mwen gen enpresyon e sa kap pase nan sosyete an chak fwa mwen wè pou eseye fè silans ou kite 2 nèg ki ap byen atikile nan radyo yo ap pale endwi pèp la an erè. Sa kap pase a pa gen rapò a biwo sena li pa gen rapò ditou a sena donk son konplo ekip nèg tèt kale yo puiske gon pouvwa pwovizwa ki monte ki gen nan tèt li Joslèn Privè. E ke mesye yo yo menm, yo defini yon strateji antre yo pou yo fè lè pase, pou yo redwi pèp la an erè pou mete peyi a, pou yo bloke peyi a. Wap pale de majoritè yo la? Blòk majoritè yo la? Non, minoritè yo la. Minoritè. Minoritè yo la? Mh. Pase ke eleksyon te fèt deja nan biwo sena a, bon msi Guerrier, li pat poze pwoblèm. Bagay sa pat janm vin nan radyo. Bon, kounye a nou pa gen prezidan.
Li te rezoud, li te rezoud, li te reflete konfigirasyon chanm nan. Tivèn Benwa, Kalòs Lebon pa sòti nan menm pati politik. E alepòk, Riche kòm OPR te fè pati de ekip sa a. Pa gen de blòk nan palman. An n ap pale biwo kounya, biwo kounya a, senatè. Li ekilibre, biwo sena kounya a? Guerrier Dieuseul, se menm biwo a ki la. Li anpute, l anpute non manm sèlman. Pa gen eleksyon biwo nan Sena. Eleksyon fèt chak fen nan. Se kat manm nan biwo a ki la. Se yon sèl manm ki pa la ki rele Jocelin Privert. Tou mentnan, yo rete sèlman pou yo ranplase yon prezidan. Ou pa ka remete an kesyon yon biwo eleksyon fèt deja k t ap fonksyone. Ke tout moun te aksepte. Jodi an biwo sa a, se li menm ki te resevwa tout nouvo senatè yo, ki fè nèg yo siyen tout dokiman. Yo pa t janm gen pwoblèm avè l. Tout demach nan finans, se biwo sa a k fè l pou yo. Yo pa janm gen pwoblèm. Biwo sa a syeje ann Asanble Nasyonal ak yo. Yo pa janm gen pwoblèm. Men nan gen yon grenn moun nan biwo a ki ale, ki rele Joslèn Privè. Or, otomatikman biwo a anplite non manm, se pa yon remiz an kesyon de biwo a, se manm nan pou yo ranplase. Mennen, règleman enteryè a di si gon manm ki manke, metenan nou te ka antann nou si nou jwenn konsansis nenpòt moun ka dirije, si konsansis sa a pa jwenn se eleksyon. Men nan pou jwenn konsansis avèk minorite a pou ke li vle al menm kote avè ou. Minorite a se bloke l bezwen bloke. Dèske pa gen konsansis.
Eske gen moun nan minorite an ki enterese avèk prezidans sena a? Eske gen moun nan minorite a ki enterese avèk prezidans sena a? Yo fè tankou yon jou yo enterese, yon lòt jou nou pa enterese. Yon premye tan ou tande Youri Latortue tou l enterese. Nan dezyèm tan li di w li pa kandida. Finalman, yo pa janm di ki sa yo vle. M tap tande yon senatè, senatè Beauplan, ki di ke se nou menm ki fè yo kreye gwoup minoritè lan, nou fòme blòk nou, nou pa mande yo ki mòk tèt yo nan pèp a, nou lage yo sou lakou a, se lè yo ret sou lakou a yo wè yo rete tankou grenn epav, yo di bon ann, m kwè se Jak Sovè Jan ki tap esplike sa, li di mesye ann regwoupe tèt nou, konsa yo regwoupe tèt nou, eske n kapab di. Minoritè lan se senatè tèt kale, eske n pa t li ta pa t pi bon pou n ta di tèt kale e alye? Lè w pran yon nèg tankou Mèt Jean Renel Senatus, eske nou kapab pwente di dwa kòm senatè tèt kale? An m di w, lè yo rele blòk lan palman, se de bagay konstisyonèl. Ok. Fòke ou di blòk wa gen tan moun li enskri. Poko gen blòk. Ah bon? Nou poko rive nan faz sa a. Ok, ok. Nan palman an. Sa vle di gen de nèg ki santi yo zanmi. Yo ansanm. Ok. Mwen menm mwen te senatè deja. Puiske mwen menm avèk Youri Latortue nou te konn milite ansanm. Men puiske apre eleksyon Michel Martelly, Youri Latortue al jwenn Michel Martelly, mwen menm mwen te pote bilan Maniga. Mwen m rete de fason silansyez m ap fè kanpay mwen. Lè m tounen kounye a m gen yon ekip ki t ap fonksyone. M al gade. Kiyès ke map ka kontinye politik ke m tap fè nan lari avè yo? Ok, fon ti kanpe senatè, fon ti kanpe, ou konnen vu e kout jounal la, donk senatè Zokiki gentan pran liy nan, li gentan rejwenn nou rapid vit. Mèt Jean Renel Senatus, bonjou, ou sou Karayib FM.
Bob map salye w, map salye Dyesèl, map salye senatè onòrab senatè Beauplan e map salye tout oditè oditris gran tren matinal la. Dèkò. E mèt Senatus, selon sa senatè Beauplan sot esplike la ke w tap tanden, sanble nou gen pa de responsabilite nou, nou menm minoritè lan, nan blokaj ki genyen pou ta kapab akouche yon prezidan nan tèt Sena de la Repiblik lan. Premye presizyon map pote e m konn emisyon w lan tande anpil Bob. Mwen vle pote yon presizyon pou tout pèp ayisyen an. Ke stigmatizasyon ke sèten palmantè ap eseye fè sou gwoup 9 moun ke yo te lage nan lakou a ki rive jodi a konstitiye tèt yo an ekip. e ki vle pote an sovgade enterè siperyè nasyon an, gwoup yo rele gwoup minoritè yo la, stigmatizasyon sa a pap pase. Zafè di moun Jean Renel se nati se tèt kale pou l ka vire nan lòt bò pou al fè afè moun yo, sa pap pase. Jean Marie Salomon pa ka tèt kale, Dieupi pa ka tèt kale, Cantave pa ka tèt kale.

Se vre, genyen 2 gwoup ki defini. Gwoup yo rele majoritè la ki toujou al reyini nan otè, nan restoran Petyonvil, e gwoup minoritè la ki toujou anba a, nan Sena a.
Mentnan, nan gwoup majoritè la. Jan Senatè Beauplan t ap di l, yo te gen majorite lè yo t ap fè eleksyon le 13 janvye. Bob, tande byen, sa rantre nan pratik palmantè. Lòske yon palmantè gade, li wè li gen yon lwa k ap pase ki pap bon pou peyi a, youn nan pratik ke l konn genyen se vire do l ale pou l enfime kowòm. Nan jou eleksyon sa t ap fè a, nou te genyen dwa pou n te enfime kowòm paske biwo a, nèg yo te pran l nèt. Yo pran prezidan, yo pran vis prezidan, yo pran premye, dezyèm sekretè, yo pran kestè. Mwen menm, Jean Renel Senatus, lòske m gen de eleman nan ekip mwen an ki mande m pou nou enfime kowòm nan pou nou pa kite kou de fòs sa a pase, mwen di non, m p ap abandone syèj mwen. Paske popilasyon an pap tann mwen nan politik chèz vit. M oblije chita, m di m ap pèdi, m ap pèdi an fas mesye yo. Efektivman, je patisipe o zeleksyon. Je pa vote pou prezidan Privert, paske kanpay li a pa t rive sou mwen. M te vote pou lòt, pou sèten lotre manm ki te nan biwo a. Par ma prezans antanke palmantè, mwen bay avi m, m bay chans pou te gen yon biwo ki monte anndan sena a. Men mentnan, nèg yo fin pran biwo a le 13 janvye Bob. Nèg yo ale 13 janvye jisko 5 fevriye pa janm gon seyans anndan sena a. Biwo sa a, nou tande byen, se yon majorite. Yo gen biwo yo ki gen 5 manm ladann ki nan majorite a, yo pa janm desann al fè seyans nan sena a, yo reyini nan yon restoran bò plas Bwaye. Men jan nou di jodi a, pa la fòs dè choz, la defèt di dwa è toujou tanporè. Mesye yo te pran biwo yo an deyò de règleman enteryè la. Jodi a prezidan Privè an montre prezidan de la Repiblik genyen yon plas vid. Piske nèg yo te pran 5 pòs biwo a e se politik pa yo yo t ap fè avè l, nou di jodi a nou pa p ka kontinye ap desann nan sena epi yo menm yo Petyonvil. Se pou genyen yon pataj de responsablite anndan an pou n ka konnen kisa n ap fè. Si m byen konprann, senatè Senatus, senatè Senatus. Blòk 9 lan, ke nou batize de blòk minoritè lan, se fwi yon alyans sikonstansyèl, sa nou ta kapab rele les abandonnes du grand corps ki te rete sou lakou parleman. Pa gen afè de tèt kale, se pa yon gwoup tèt kale, jan senatè lan sot di li. Charles, m ap di yon bagay.
Tout moun konnen ki pozisyon m parapò avèk tèt kale.
Tout moun konn pozisyon Salomon, tout moun konn pozisyon li. Depi mwen menm map avan m tande yo di la nan jounal Nouvelliste lan ke BM pa pa gen kòb ladan l, yo di BRH gen pwoblèm rezèv, ann rive kote pou yo pral di mare vòlè nan peyi a pou n wè ki pozisyon Senatus ap genyen. Toutafè, toutafè.
Ou pral wè si Senatus ka pèmèt li avèk moun ki te vote l, m pa t menm gen kòb m fè kanpay la pou m ta pral di m pral sipòte moun ki t ap vòlè kòb leta. Ok. Antè.
Men nou jodi a la a, pozisyon pa Senatus la se yon pozisyon ki kòrèk. Mwen menm se lalwa mwen se te règleman enteryè Sena a. Li di mesye yo pa gen dwa gen biwo a ankò pou se yo k ap deside ki lè y ap vin fè seyans. Tande byen bon, nèg yo fè validasyon le 11, le 13 yo monte biwo a. Yale pa janm fè seyans. Yo deside fè seyans le 5 fevriye pou yo te ka pran echap prezidansyèl la le 7. Yo fè yon dezyèm seyans ki se asanble nasyonal le 7 pou yo pran echap la. Yo fin pran echap la pa janm fè seyans ankò. Yo vin retounen nan seyans le 13 pou yo nome prezidan Privert. Pandan se tan, y ap touye moun Kwadèbosal, y ap touye moun nan plenn nan, pwotestanti gwav ki pral legliz le maten. Yo vòlè ap fouye yo yo blije pran lari ap fè manifestasyon rasanble moun ap touye moun anbazo moun ap tiye moun li pa janm gen bagay konsa k pale nan sena fou gèm te vini kòm senatè fou jak sovè jan vini kòm senatè fou jan mari salomon vini kòm senatè nèg yo ap tiye fou la e le prezidan privè menm te p di n sa nou rankontre nou genyen nan kò kafeterya li byen regrèt nou vin la avèk fou la men nou ka pa ka bay anyen. Paske nèg yo pap travay. Ah bon? Kestyone pou wè pandan 5 ans konbyen lwa nèg yo pase anba a. Mwen menm mwen fè a 6 lwa anba bra m depi le 11 jiska prezan menm komisyon pa monte. E kiyès ki gen dwa pou monte komisyon an? Se biwo a pou òganize seyans pou monte komisyon. Nèg yo pa monte komisyon an paske yo pa vle bay moun chantye pou travay. Epi jodi a la ou vle rete pou wè 5 pòs yo ou kenbe yo nan men w toujou pou w pa bay pa sa ki pa gen reskonsablite.

Jacques Sauveur Jean, Youri Latortue, ou menm Mèt Renè Senatus, ban m 4 rès lòt non k fòme blòk lan. Di yo gen ladan li, jan m te di talè a, se yon bann senatè, lè n rive anba a, w ap konprann sa, bon se premyè fwa m senatè. Wi, wi.
M rive, m mete m tou piti, m ap gade kòman bagay la prale. Senatè Beauplan yo nan moun m ap swiv. M t ap swiv senatè Annick, senatè, prezidan Privert, m ap swiv yo. Epi kisa mesye yo fè? Yo te gen yon gwoup 10 deja, e mwen menm ak Senatè Beauplan te prèske viktim de sa paske yo pa t vle nou antre nan Sena a. Gwoup 10 nèg sa yo, sa yo fè? Yo sèlman gade 4 nèg, 5 nèg ki nan ekip ki nouvo, ki apèn rantre yo, ki kapab ale nan menm sans ansanm avèk yo. Yo idantifye yo, yo rale yo vin kote yo. Yo rale yo kote yo, yo di bon, yo fòme yon gwoup, yo rele gwoup 15. Se nan prezidan Privert menm, bon, pou moutre w se pa nou menm ki fòme gwoup la, se yo k fòme l. Prezidan Privert moute sou WhatsApp li, li ekri gwoup Jenèf, epi l mete gwoup moun ke l ap mete nan Jenèf la. Lè m ekri prezidan Privert, m di, Est-ce qu'il s'agit de groupe idéologique? Si wi, je m'y aller an pas encore Li pran 30 minit pou l pa reponn mwen. Sou 31 èm minit lan, m retire m nan gwoup la. Rapidman Prezidan Préval rele m pou l di m, Non, kòlèg, se les sénateurs de 2015. Men se pa pou bagay gwoup nèf, se pou tout 24 senatè yo. Efektivman, n al fè yon bagay elèk de 24 senatè. Men sèl mete m ladan l, m aksepte. Pou m di w se yo ki fè afè yo. Men nan tout senatè ki t nan lari a, tankou mwen menm, Dye pi Chen, Salomon, Kantav, Foukan, Jak Sovè Jan, nou wè n ap pede mache pou kont nou nan lari e nou toujou rankontre. Pandan 22 jou nèg yo fè w pa desann anba a. Nou toujou rankontre nan lakou a, nou kouri nan kestyo la, epi nou di anben mesye si nèg yo rejte nou, an nou gade kòman nou ka met tèt nou ansanm pou nou travay e defann enterè sosyete a. Mètnan kounye a gwoup 9 la pral vin bay pwoblèm, se lè nèg yo gade wè gwoup 9 la òganize.

Pat gen kesyon de gwoup nan eleksyon. Gwoup la son bagay kondisyonèl men se blòk, blòk enskri. Pa te gen blòk enskri. Gon ekip moun ki te la gen ki konpoze de 10 senatè, gen 14 lòt ki vini zanmi, al jwenn zanmi yo kòmanse reflechi ansanm. Jodi a Riché pa nan gwoup la men Riché te nan ekip ki t ap reflechi ansanm. Yo te envite Senatus, yo te envite l.

Donk, lè yo mande avèk strès ekip la, an n fè konpwomi pou ke yo menm yo gen vis prezidan an, pou yo gen dezyèm sekretè a, yo pa t dakò. Piske mesye yo 15 yo di si yo pa dakò, yo pa ka kite yo enpoze yo gen 15 moun k òganize. An nou pran Stivenn Benowa. Stivenn Benowa pa soti nan menm pati politik avèk Joslèn Privè a. Non, analiz y ap fè la a, senatè, analiz y ap fè la a, analiz yo ap fè la a, analiz yo plis apwofondi. Yo vle fè konprann ke E larive de Mesye Privert kòm prezidan pwovizwa an fonksyon de trajektwa li, apatenans li, yon apatenans lavalasyèn, e vin genyen Fritz Jean ki li menm kap klaksone la yon vitès estrawòdinè pou vin nan tèt Primature lan ankò, menm apatenans, epi li al nan gwoup ke ou menm ou fè pati a ki enterese a la presidence du Sénat, yo vin wè ke se ankò kap konvèje vè menm tandans lan. Nan sans sa a, yo di ke sanble, sanble, lòt, wi, e sa wi y ap analize la. Bon, se, kòm moun k ap fè politik ka vize, m pa pral fè gwo deba sa a nan sosyete a. Ok. Men lè m te konn ap atikile nan menm sans sa Youri Latortue, pwoblèm Lavalas la pa t poze. Ok, ok. An 2006, René Préval te prezidan, m fè sizan m ap goumen anfas René Préval, pèsonn pa t di men m ap goumen anfas Lavalas. Mwen m avèk youri latòti nou konpoze nou jete jak edwa aleksi pèsòn pa di ke apa bon plan jete jak edwa aleksi ki de tandans lavalas e lè sa m te eli sou yon pati ki rele po m te mandatè po an 2012 m vin prezidan yon pati politik ki rele po joslèn privè soti nan yon pati politik ki rele inite ke mwen m avèk youri latòti te fè 6 an anfas inite m pa konprann sa nèg y ap fè moun konprann jounen jodi a mwen retounen nan eleksyon sou po. Youri Latortue ale aa mwen menm avèk Youri Latortue nou tap pote yon moun ki rele Milord Maniga ki pa gen rapò a ni tèt kale ni a inite ni a verite finalman aprè Milord Maniga pèdi eleksyon an mwen fon bak mwen chwazi fè silans Youri Latortue ale kòm konseye nan palè nou retounen nan chanm nan nou ap chèche de sijè kote nou ka atikile lansanm malerezman poko gen sijè kote nou 2 a nou ka antann nou sou li. Mwen chwazi atikile nan menm sans ak lòt kòlèg k ap trete de sijè k enterese m. Gen de sijè ki gen sijè byen detèmine, nou antann nou. Pa gen yon bagay absoli kòmsi nou anfas, nou anfas pou lavi. Pa gen bagay absoli. Sa vle di ke yon sijè iks ka mete nou ansanm, yon lòt sijè kapab mete nou nan lòt sans. Se sa. Men fò m di w yon lòt bagay m vle korije pou sosyete a. Kesyon mesye a di ke nou reyini nan Petyonvil, se yon dwa yon senatè gen pou l reyini kote l vle. Sena a gen 3 jou de seyans, madi, mèkredi, jedi. Sèke petèt yo poko li règleman enteryè a kòm yo di yo fèk vini. Depi l madi, mèkredi, jedi, senatè a dwe nan biwo l. Lendi, vandredi, se jou de komisyon. Toutotan poko gen komisyon, senatè ki abitye ak sena a p ap vini. Lè sa yo kapab reyini kote yo vle. Kisa gwoup minoritè la, swadizan minoritè, Ki li menm pa egziste de fèt. Kisa gwoup minoritè la fè pou l kraponnen moun chak lendi a vandredi l vini pou yo wè yo prezan nan sena ò lendi ak vandredi pa gen seyans yo vini nan jou k pa gen seyans pou yo fè piblik la konprann pwofite de laprès pou yo pale pou yo di men yo la senatè yo pa vini ò nou menm ki jou nòmal de seyans se mardi mèkredi jedi jou nou vini yo pa vle rantre nan sal la epi ou se senatè de la repiblik si w bezwen fon deba. Senatè Beauplan, Senatè Beauplan, donk ou di m ke avan sa pat gen group, pat gen yon blok ki monte, men jodi an la, group mesye sa yo ki ta sanse konstitye opozisyon an, donk yo pa gen moun nan biwo an, li klè?

Se sak fè nou menm lè nou nan reyinyon nou fèl Petyonvil. Nou fèl nan lòt otèl.
Depi se sena se deba, se asanble anba a son ansent sakre se pou antre anndanl. Se nan se Èske gen de inisyativ konsa ki pran senatè pou mete yo chita, pou mete n chita ansanm pa egzanp vis prezidan. Yo di n te bliye yo nan lakou an nèt. Nou anvi sa, nou vle sa, nou pa gen pwoblèm sou sa. Nou pa gen pwoblèm sou sa. Men grenn bagay pou konprann. Eske si w di yon gwoup minoritè, gen de pòs ou pap ka jwenn nan biwo a? Si w di yon minoritè, se ou k di tèt ou minoritè a. Ou pa ka yon gwoup minoritè pou pou asanble pou ou vle se ou k pou dirije asanble a. Eee, pou sa, pou sa nou pa t envite yo nan anyen n ap fè? Se nou vin fè yo fristre, yo vin yon baz fristre wi. Bob, Bob, Bob se, ou konnen tanperaman m. Ok. Mwen menm pèsonèlman, e si Senatus rele radyo ankò l ap di Bob la di mesye sispann a kesyon gwoup 15, gwoup 20, ann fè gwoup 24.

E 3 grenn e 3 grenn ansyen komisè gouvènman nèg yo lage nan lakou a la Jean Marie Salomon komisè gouvènman wi pou m repete pou m repete pou m repete sa Jacques Sauveur Jean sot di a e donk Jean Marie Salomon ansyen komisè gouvènman e Onondieu Louis ansyen komisè gouvènman mèt Jean Renel Senatus ansyen komisè gouvènman nèg sa yo e 3 grenn nèg

Eske pa gen posiblite pou ke gwoup sa nou rele majorite a lan li antann li avèk minorite a lan mete yon prezidan pou ke premye minis lan desann anba, seyans fèt epi peyi an debloke? Pou yo pa lage kalamite nasyon an sou do nou. Bob, Bob, Bob, pou depi istwa sa sa ap pase se pou la premye fwa w tande m rele Kaï. Se paske mwen menm, mwen toujou vin nan Sena a, mwen chita nan sal seyans, m ap tann kòlèg yo pou n fè deba, pou n rezoud pwoblèm lan. Men yo menm yo pa rantre ditou nan sal la. Yo pa rantre? Bon, jou yo vini lendi, vandredi, pa gen seyans. Son blòf li ye, pa gen seyans jou sa a. Demen madi, Beauplan ap prezan nan Sena a. Si y ap tann mwen jodi an, ou pa wè jodi lendi yo tout desann. Pa gen seyans lè lendi. Sa vle di ke kan madi rive pou yo vini pou rezoud pwoblèm lan, y ap mawon. Mèkredi, y ap mawon. Jedi, y ap mawon. Vandredi, y ap tounen ankò. Son blòf li ye. Wi, men nou ka fè yon reyinyon. Jan w te di an, gen diferans. Nou pa gen pwoblèm.
Ka gen yon reyinyon k fèt epi nou di men sa n ap fè. Yo fè plizyè reyinyon. Bon se prezidan absan, gon vis prezidan, yo di depi biwo a gen 3 manm li ka syeje. Nou ouvè yon seyans avèk Ramesh Ronald pou ke omwen nou rezoud pwoblèm sa. Mesye yo di misye pa gen kalit pou prezide seyans lan. Men bon, si pa gen pèsonn ki ka prezide seyans lan, kòman reyinyon an pral fèt? Or depi pou prezidan pa la, se vis prezidan an ki dwe ranplase li imediatman pou prezide tout bagay. Yon ane avan rankont lan kòmanse, yo di misye pa gen kalite pou l prezide. Dou yo pap tande misye paske se Yon lòt reyinyon se la rèch ankò pouki prezidel paske se lik gen preseyans se lik vis prezidan si yo pa dakò sou direksyon la rèch pou nou reyini kòman nou pral reyini bon sa vle di gen de pwoblèm grav kap pase la mwen swete mesye resezi yo peyi a nan sitiyasyon vrèman katastrofik nou wè lapli ap tonbe nan nò gen inondasyon.

An moun responsab pou n fè rankont yo pou n rezoud krim si sa. Trè byen. Mèsi anpil.
Dèkò. Mèsi. Ok. Donk, Senatè Beauplan te di Senatè Senatus ka rele pou di si sa l di a e pa vre. Bon, m pa konnen si se yon rektifikasyon. Senatè Senatus, ou rele e Senatè Beauplan di se nou krèt sou lakou a k pa t vle antre e e pou sa w rele? Non, m ap fè rektifikasyon an. Pa bliye bòk nou se granmoun e nou sòm dèzòm deta. Antanke òm deta. Fòk pawòl nou yo, yo seryez. Pou lè timoun ap tande nou, jèn yo ap tande nou, pou yo wè modèl nan nou menm. Tande byen, kesyon blokaj, le groupman minoritè è pou le travay. M di w, m gen 6 pwopozisyon de lwa ki pre deja ki nan sèvis de komisyon pou m fè travay pa m nan. M poko ka gen komisyon pou m travay, m travay avèk direktè jeneral polis la deja. Nou pandan 2 zan de tan e demi dan lenfòmèl paske ensekirite ap manje moun yo e Mathieu tap di sa, lapolis la kòmanse travay nan Kwadèbow Bosal, m kwè l kòmanse travay nan Plèn Nò, map bay bravo pou li e mèkredi maten nap gen pou n chita avèk direktè polis ankò pou n gad sa n ka fè pou peyi a pou n pa kite moun ap pede moun nan lari a. Pa gen zafè blokaj, gwoup minoritè a louvri l pou yo travay, e si nèg yo ta di yo vle travay, bon, tout moun konnen kòman m konn travay mwen menm. Yo vle travay maten a 8 è, pou demen maten 8 è, pou m pèdi nwit lan nan travay, m ap pèdi l, paske m abitye travay. Pa gen zafè blokaj la menm. Kesyon mawon an, m tande gen nèg k ap di nèg mawon, kòman senatris sa ka fè fè deba? Koman Youri e Salomon ta tye pi ta ka fè pè deba? Pa gen bagay konsa, men sa l te ye bon. Mèkredi maten, nou gen yon apèl ke nou resevwa de vis prezidan an ki di l ta renmen chita avèk nou. Nou tout desann, nou chita nan salon diplomatik la, nou fè yon diskisyon de 2 èdtan edmi, men pwiske te gen 5 senatè, 5 a 7 senatè ki pat la, Prezidan di, Misye Jean di, Atansyon, gen 7 senatè k pa la, an nou fè yon konvokasyon demen si Dye vle pou n fè yon pre-seyans. Kontrèman a sa senatè Beauplan sot di la a, li konnen nan pratik palmantè anba a koute sa m wè yo, yo nou konn chita nan kafeterya pou n diskite de kèlke choz avan menm ke n al nan sal de seyans. E se sa ki te planifye, nan jedi n ap vini, n ap fè yon preseyans nan salon diplomatik la, n ap fin antann nou sou menu an. Paske lè nou pral nan seyans, fòk genyen yon òd di jou. Kiyès ki pou fè òd di jou a? Se lè prezidan lè komisyon, atravè yon konferans yo rele konferans lè prezidan. Lefèt ke komisyon yo poko monte Bob, se lè 23 senatè, ki nou wè kisa yo nap mete nan menu ke n pral diskite a. Mesye yo ki panse yo se gwo senatè yo la lontan yo konn wa janba a, le fèt ke seyans anteryè la pat fèmen solanèlman, kòmsi gen 3 ki kout baton pou yo bay sou mato pou yo bay sou biwo a ko ko ko kòmsi yo fèmen l, yo pat fèmen l yo te ajounen l, mesye yo ap bat pou yo pran nou nan yon pyèj. Pou nou al rantre nan sal seyans lan, chita n chita plat, yo pral annik frape plodi pou eleksyon epi Beauplan ap di l kandida, se ki son pou ou leve la men epi Beauplan prezidan? Ou ta pral bay yon koudeta, yon koudefòs, e nou menm nou di antanke estratèj. Nou pa pral pot dlo nan moulen nèg yo pou nou kontinye rann nou initil anba a. Se sa l ye wi. E sa m di a se verite. Lè y ap pale de katastwòf jodi a m byen kontan n ap pale de katastwòf. M byen kontan nou wè fòk peyi a mache. Mwen menm mwen pou l mache. Akayè anba dlo la a. Moun Akayè kanpe anndan kay yo 3 jou 3 nuit. Yo pa gen kote pou yo dòmi pase dlo ap anvayi yo.

Gen 150 milyon de goud k ap dekese. Ok, men te gen, kontrèman, kontrèman avèk entèvansyon prezidan, senatè, kontrèman avèk prezidan Privert, e gen ti bagay toujou, gen bagay nan kès la. An, gen bagay, gen ti bagay. Gen, gen zo bagay. Tande non, senatè, gon, gon, gon brebi la k pa gen patiraj la, nou pa foure l anba zèl non. Senatè Riché, yo di li pa, li pa nan gwoup majorite a non? Senatè Riché pa nan gwoup majoritè a ni l pa nan gwoup minoritè la. Men Senatè Riché plis sanble ak gwoup minoritè la paske l ap defann de valè. L ap defann de bagay ki vrèman bon pou popilasyon an. Malgre pafwa lè l ap pase moun an derizyon l lage ti pawòl li yo ki pou fè moun mal. Men Senatè Riché ap fè yon travay. Sou katastwòf la.

Rete!
Senatè!
Wi, bonjou, bonjou, Dyesèl, bonjou, koute nou. E, ou, ou pa salye m non, Senatè, m la wi, Bob la wi. O, Bob!
Kèk mwen an. A wi! Bon bagay, se, semèn dènyè m swiv ou, bagay kòrèk, m te felisite sa. Yon entèvyou kòrèktamente. Bon bagay. Sa m te vle di se ke m estime ke Senatè Beauplan amize li pou li pa di la verite nan tout sa l ap di yo. An efè, m ap esplike yon bagay, m te Prezidan Sena a e ke lè mesye yo eli, anba te gen 10 Senatè e Senatè Privè te youn ladan yo ki t ap goumen pou ke nòmalman nou pat valide senatè yo paske jisteman yo te di ke anpil ladan yo mal elu. Mwen menm m te pran pozisyon piske m te prezidan m te di nèg yo ekoute mwen menm m pat depanse lajan pou nèg yo te al nan eleksyon depi m gen monitè a nan men mwen e ke m ap konvoke yon seyans pou nou valide nèg yo. Se sa ki te fèt. Kounye a la, efektivman mesye yo mete nou, yo pran 10 nèg ki te la yo epi yo chache 4 lòt ankò, don Nènèl, Beauplan, epi Fransnè avèk yon, avèk Larèche. Yo fòme yon gwoup. Epi yo di ke bon yo majoritè pa rapò a lòt nèg yo e ke yo prale e yo prale e yo pral pran tout bagay yo, tout pòs yo anba a. A bon? Menm nivo dè komisyon. A se moman la mwen di mesye, m ap di nou bagay, si se nan lojik sa a nou prale mwen m p ap ka mache avè nou paske. Men sa règleman enteryè a di, li di ke si nou konsidere nou menm kòm yon gwoup enben nou konsidere lòt yo kòm yon gwoup, enben fò ke nòmalman biwo a reflete imaj konfigirasyon ki anba. E akoz de sa mwen di a, le landmen, Mesye Privert retire m nan gwoup la. Lè li retire m nan gwoup la, mwen wè bagay la make, ou pa nan gwoup la ankò. Pou opinyon ou? Poutèt opinyon ou? Poutèt opinyon mwen, m pa ladan l ankò. Epi, kounye a la, m rele Annik, mwen di Annik, m pa konprann men m wè ke nèg yo retire m nan gwoup la, sa sa vle di? Misye di m, a li pa okouran, alò vo mye ke yo pral fè yon reyinyon la, pito m vini, epi lè m vini mwen menm, ma la klarifye sa. Se mete yo te mete w nan gwoup lan avèk konsantman w oubyen san konsantman w? Yon ekriti ou san yo pa avèti ou. Nèg yo te monte nòmal, sa vle di ke yo mete non moun men pat gon afè de gwoup ki pral monte, senpleman yo mete non 15 senatè, sètadi nou diskite la plis lòt, plis lòt 4 yo mete ankò, anfèt se te 14 li te ye oubyen 15 m pa konnen. Yo vini, yo retire mwen, lè yo retire mwen, epi pi devan ankò, yo vin mete la 13, sa vle di gen lè gen yon lòt moun yo pa fin tèlman fye li, donk yo mete la 13, bon, kounye a la, sa k vin pase, piske mwen menm m toujou ap ensiste pou ke nòmalman. Si, fòk biwo yo e komisyon yo reflete tout bagay sa yo. Donk m vin sanse ni a lendex. Sètadi lè rankont, m vin pa envite nan rankont yo ankò. Donk nan sans sa a, piske m pa nan gwoup 15 lan ankò, donk nèg yo otomatikman yo di ke m nan gwoup 9 la.

Bon, de tout fason,
li kòmanse pote fwi li. Sa m te vle di nan tout bagay sa yo, se paske m ap tande Senatè Beauplan ki ap di de choz ke m twouve ke se vrèman dezagreyab, nan sans ke se pa vrè ditou. Par egzanp, il orè pu omwen site.

Bon, premyèman, se jisteman se sa m pral di w. Je vyen dan, je vyen dantann ke le senatè, senatris ki di ke yo nan, nan katye laten, oubyen pafwa tou yo pase, y al, y al jwenn kòlèg yo, prezidan nan, nan palè a. Nan palè? Paske fòk yo monte, fòk yo monte gouvèneman. Son moun bezwen yo, kilè w ap jwenn yo menm nan palman yo menm? Kilè yo parèt anba a? De tout fason, de tout fason, je pèsiste. Tout la jounen map di yo ke il faut ke nou fè apèl a pati de 10 zè fòk gen apèl ki fèt apèl tribinal ki fèt donk le vis prezidan nòmalman li sipoze prezan anba pou li fè apèl tou chak 10 zè men il nè jamè la yon lè konsa l parèt. Epi yon lè konsa ou wè de twa grenn parèt. Si mesye Beauplan wè di ke l toujou anba a, se avan yè nan jou yo ta pral fè seyans bidon an li parèt. Paske li gen konbyen tan li pa janm parèt anba a ditou. E ke lè w tande yo di w yo vini, yo vini, yo vini an se pa vre ditou, ditou. Okontrè! M ta kapab di, se sa yo rele gwoup minoritè la ke m toujou wè anba a, paske mwen, moi je suis un eternel présent, sa vle di ke chak jou m la. Donk yo menm, se okontrè m ta kapab di se nèg sa yo m toujou wè. Lòt mesye sa yo, se yon lè konsa ou wè yo parèt, oubyen lè yo parèt la, yo pa pral nan sal seyans lan. Yo gen yon biwo anndan an, yon kote yo chita, pa konn sa y ap konplote. Epi, se la yo fè tout bagay yo. Tout tan yo. Kounye a, lè ou di, an n al fè seyans. Pa egzanp, yo, apre le repa, lè yo fin dejene, ou di, tou l moun, an n travèse nan sal seyans lan. Chak nèg fè yon bò. Epi, yo la, y ap gade w. Men fò, fò, fò, fò yo fè dijesyon tou, senatè. Ou pa ka annik, yo annik fin manje, ap niche bab yo epi pou al mande yo al nan seyans. Senatè Beauplan. M tande senatè Beauplan ki kanpe, ki ap, e, e, akize. Lot moun yo m trouve ke vreman sa manke un peu de bienseance.
Bon, si nap kapab, senatè Beauplan. Mwen menm sa m panse pou fèt jodi a la. Mwen di yo ke, etan done ke yo rafle deja tout pati biwo a, ebyen mwen di yo ke yo menm anko yo pa kapab òganize eleksyon pou prezidan. Pwiske le prezidan n'existe pa, il est parti, il a donne sa demission. Donk. On va òganize yon seyans pou nome ton prezidan, men fòk se biwo daj la ki pou fè l. Yo menm yo kwè yo pa kab fè l. Paske lè sa ou kab ou konn tout trik ki genyen nan bagay sa yo. Alò, mwen je pwopoze ki yè an biwo daj, sètadi konpoze de 2 senatè pi jèn yo, sètadi mesye le senatè Chiragyi e le senatè Salomon.
Le senatè Salomon. 2 ansyen.
E mwen menm. Ok.
Ok. Viaje. Ok. Donk, pou n fon seyans, epi moun ki kandida, ke mesye Beauplan kandida, Ok. ke mesye X kandida, ebyen a se moman la, on òganiz eleksyon an kòrèkteman. A la rechèch, a la rechèch de lekilib. Yo pa vle fè sa paske yo gen, yo gen yon pwojè, kòm se m ta di w, pou yo ta fon sòt de bagay. On pote boure.
apèl nominal, epi yo fon sòt de men leve, alò se pwojè sa yo ke yo genyen, ke yo konnen, ke mwen menm, avèk lè prensip ke je defan, yo pa p kab fè l konsa, donk se poutèt rezon ki wè ke y ap. E youn nan rezon k fè yo ekate w la tou, yo ekate w, e petèt se youn nan rezon k fè yo ekate w. Yo pa ekate mwen, yo pa ekate m, paske de tout fason, m pa vrèman enterese a tip de bagay sa yo, menm sa m vle, m vle ke le Sena fonksyòn, e etan done ke.

Yo pase tan. Je pa site Tifani, m pale de katye laten. E katye laten, e pi bo inè dezè yo fon parèt. E devan tout demagoji sa yo, di la twa sa yo, nou touche korekteman, tout moun touche. Frè tout bay, enkli. Sa il fo vwa sa avèk le ministè de finans, mande l kouman sa pase. Ou te ka ban nou bourad pou n pa t pèdi twòp tan, senatè. Ou tou di nou, si tout bagay fèt nèt, pa yo tap pale gen blokis, gen pwoblèm kòb, peyi a pa gen kòb, finans vid. Epi gon bagay map di w tou kem twouve ki endesan, sa m twouve ki endesan, se chak fwa ke gen de sitiyasyon kòm sa ki se prezant, epi w tande moun nan ap di w wi, gen inondasyon, gen ensekirite, gen sesi, gen sela, sa vle di ke.

Le judiciaire existe, l'executif est là, pourquoi ne pas mettre sur pied un conseil électoral permanent? C'est-à-dire au lieu que nou chita ap fè navèt, rele moun a goch, rele moun a dwat, voye moun epi lè a fini, poukisa yo pa pran des personnalités notoirement connues nan peyi a et que yo fòme yon conseil électoral permanent? Et poukisa tou nan menm occasion sa a nou pa tou mete sou pye yon conseil constitutionnel?

Bonjou Bob C bonjou Guerrier bonjou tout oditè Radyo Karayib.
Mwen retire zanmi an devan non mwen. Otrefwa se te bonjou zanmi m Bob C. Senatè.
Mesye yo m panse fò yo aji an granmoun. Ok. Jodi a jan nou jan e tout nèg sot ap di tout kòlèg yo sot ap di l yo konsyan peyi a gen pwoblèm. E mwen menm m vle pale avèk popilasyon an mwen menm pou m di l se pa afè pa l k ap regle la. Se pa pwoblèm pa pèp la k ap regle sa. Lè pou nou pran chèk nou, tout nèg ale dousman yo pran chèk yo.
Lè pou nou pran gaz, tout nèg ale dousman san goumen yo pran yo pran gaz yo. Kou se pwoblèm peyi, pa gen moun ki ka antann yo sou li. Mwen menm m panse jodi a li enpòtan e m te toujou di m ap antre nan sena a. M ap rete moun ke m ye an. E li lè li tan pou nou sispann bay pèp la manti mesye. Nèg yo konnen trè byen se pou yon pwoblèm biwo k ap goumen la vre, s on pwoblèm n ap kite 120 jou Privè a pase pou l pa gen tan reyalize anyen. Pou sa nou menm pou n leve dèyè l pou n mete moun pa nou paske nou te gen moun pa nou ki se Leblan ki pa t pase. Fò nou goumen jiskaske nou febli e Privè. Pou nou fè yon lòt bagay. Mwen panse jodi an, se pa vrè pwoblèm nan y ap di pèp la. Fò nou di pèp la vrè pwoblèm nan. Epi fò nou di konbyen fwa yo rele nou pou gaz nou pa antann nou pou n pran l. Konbyen fwa nou nan kafeterya a tout nèg ap bay bèl blag, ap byen manje, ap antann yo, ou pa wè diskisyon antre yo, tout ap pale. Jodi a gen yon majorite ki deside pou nou met tèt nou ansanm pou n fasilite bagay yo ale. Afè nèg ap di yo vin nan seyans lòt gwoup pa vini li di ki jou pou moun ki gen seyans yo di madi gen seyans sa vle di demen maten laprès desann anba pou wè kiyès kap vin nan seyans kiyès kap vin travay jodia si w wè yon nèg desann anba w mèt konnen se li tou desann avèk près pa l pou l filme tèt li anba paske jou sa pa gen seyans jedi. Mèkredi, jedi dwe gen seyans fò moun nan ka desann pou l di pou vin nan seyans se pa kache nan lòt sal ki pral rezoud pwoblèm nan e m panse tou menm pou menm pou sajès menm pou sajès jodi a li enpòtan pou kèlkeswa tandans yon moun kèlkeswa konpòte e opinyon politik yon moun. Pou mete tèt ou ansanm. Paske la nou an difikilte. Yè m nan wikenn nan la m fon entèvansyon pou Akayè. E m aprann jodi a yo sipoze reponn yo kòmanse reponn a entèvansyon sa. Yo sipoze kòmanse voye materyèl al travay Akayè. E mwen menm tou m ap gen pou m desann al jwenn popilasyon an pou nou travay byen ke m voye ekip mwen deja. Men mwen pèsonèlman m gen m desann. Ni onivo Akayè ni onivo Kabarè n ap travay. Men jan m di w. Mesye sispann bay pèp la manti lè nèg al pran lè nèg al pran gaz pa gen diskisyon lè se pou rete afè chèk nou pa gen diskisyon se ki sa kou se afè peyi nou oblije ap fè tout dilatwa sa yo mwen menm mwen mwen menm mwen te toujou konn chante l.

Kandida Tèt Kale te ap apiye. Gon gwoup ki te ap apiye Privè. Jodi a gwoup ki te dèyè Leblan an di l ap febli Privè. Yon bagay klè e se politik y ap fè men m panse gen yon faz nan politik la pou di bon mesye an nou fon trèv, an nou gade peyi nou ki an difikilte, an nou gade le kap pa egzanp lè w gade w ap wè se gouvènman Mateli a ki la toujou. Si gon entèvansyon pou Privè fè l oblije sipliye Premye minis finans Mateli a pou l di, tanpri voye yon ti kòb pou mwen. Li oblije, l oblije.
E pou prezidan Privè, w ap wè l pibliye l nan tout laprès, men l p ap janm pibliye kantite dega l fè avèk Mateli deja yo. Kòmsi ou wè se yon lòt bagay k ap regle avèk peyi a. E m panse li pa janti pou nèg ki di yo se òmdeta pou se nan nivo sa a n ap trennen yon peyi, n ap mennen yon peyi. Mesye, ann resezi nou. Trè byen. An nou chita pou nou travay, demen se jou nou, se pa jodi a pou nou desann.
An nou chita pou nou mete tèt nou ansanm pou nou travay, pou nou wè kisa nou ka fè pou pèp sa, paske li fatige tande nou menm chak jou nan radyo k ap goumen. Li fatige pou l wè nou menm k ap jere afè pa nou, pandan mizè l nan kò l li menm.